li l fè pase mizè. Men moun ki pa onèt la se li l leve an diyite. Frè m, chita gason. Ou pa ka kouche non, TikTok p ap pran w kouche. Reti, ou pa gason pou w ap bare lestomak ou avèk dra monchè. Retire, retire, retire w sou myout frè m. Peze ti bouton myout la, retire w sou myout.
Ok. Gason. Alo. Ak pale ak grann ou.
Anfòm. E premyeman map salye ou e map felisite ou tou pou sa fè lontan map swiv ou e m gen kèlke kesyon pou ou. Ok. Va avèk manman. Bon, premyeman e eske reyèlman istwa Abraham nan son istwa ki reyèl? Eske bib sa a son bib vrèman ki reyèl? Sa se premyè kesyon an. Ok. M pa konn si w tande m. Ou tande m?
Wi.
Ok. E, ou son moun m ap suiv lontan, lontan, lontan. E m suiv tout chanjman ke ou fè yo. Oh, ban m, jis ban m yon minit. Wi, paske desann volim kote w ye a. Ou la kam tris Ou la tou Ou wè sa tou Ou sou mute e ou mete live la sou poz Ou mete nou tout sou poz.
Oh, dezole. Ok.
Ok, konnen, eske w tande m byen? Wi.
Ok.
An, premyèman, e, eske reyèlman Bib la egziste vrèman? Paske mwen wè gen anpil istwa ke yo rakonte e sou, ta sanble ke gen anpil plajya nan istwa ke yo rakonte nan Bib yo. E sa se yon bagay ke m t aprann nan nan yon nan live ke ou te fè nan nan nan YouTube ok euh eske vrèman istwa nan bib lan yo egziste vrèman mò wap pale de Abraham la konnya map mande ke si eske si istwa yo egziste vrèman eske ay daki ekskize It's ok nou gen timoun tou nou konprann. It's alright frèm, e moun ki pa gen timoun ki pap konprann, nou gen timoun nou konprann. Ou mèt retire w sou mute frèm pou pale.
Non, ou konnen, ou konn bagay yo. Nou konnen.
Yeah, e premyèman map felisite w by the way, ou son bon mizisyen hein. Mèsi. Mwen menm son mizisyen tou, m fè anpil mizik. M te konn ap swiv anpil mizik ou te konn ap fè yo, lontan lontan. Ok, Eli, Eli, lama sabatani, etc. etc. Bon, premyèman, eh, ou pa ta, ou pa ta dwe kite talan mizik sa a de kote, menm si ke ou pa chan, ou pa chante menm sijè yo, ok? Donk, mwen ankouraje ou pou ta kontinye nan, nan vwa sa a. Epi, dezyèmman, mwen felisite ou pou kouraj ke ou genyen, pou asime, paske m konnen ke yon moun ki leve anndan legliz avèk tout presyon avèk tout lavaj selebral kap fèt avèk tout presyon sosyal familyal ke wap resevwa li vrèman difisil pou pran kouraj pou di ke gade ou konn sak genyen m kanpe. Ok kilè nan ou menm ou deside pou di ok a you know what afè bagay sa m pa ladann ankò m sispann e kilè ou pran kilè eske te gon moman espesifik te gon deklik ki rive ou di aprè sa konya la se sifi. M poze w plizyè kesyon wi. Premye kesyon m poze w la, m poze w plizyè kesyon. Premye kesyon m poze w, èske vrèman, sa w vle?
Ok. E, premyèman ban m reponn ou nan kesyon Bib la avan, kòm se l ou poze avan. Anpil istwa biblik se istwa Mitoloji ke yo ye se pa pa gen anyen avwa avèk Izrayèl vre. E yo chanje non pèsonaj yo pou yo vin montre w ke se istwa ki gen pou wè avèk Izrayèl. Men ofon yo pa gen anyen avèk Izrayèl vre. So, Genyen anpil istwa ki se istwa afriken oubyen yo pran yo yo mete kareman epi yo mete non Izrayèl ladan yo. Gen istwa se istwa Ejip yo mete non Izrayèl ladan yo. men ki pa gen anyen avwa avèk Izrayèl. Banm raple w klè, Izrayèl pa fòseman gen yon istwa vre. Paske yon pèp ke pèsòn pa konnen, ni moun pat janm konnen, pa ka gen yon istwa. Istwa w m wè y ap rakonte pou Izrayèl yo la yo, sa yo pa istwa. Sa yo se parcours. So, alò, m wè moun yo ka fè dife, yo pa ka fè diferans ant parcours avèk istwa. Istwa s on bagay ki date, s on bagay ki ou ka egzakteman memorize ki sa w te fè nan tèl dat. Ou ka sitye nan le tan.
Vwala, ou ka ban m on espas de tan ke tèl bagay te fèt e ou ka di m nou te fè tèl tan, nan tèl peryòd, tèl bagay, de tèl tan a tèl tan, tèl dat a tèl dat, nou pase yon bagay, la ou ka ban mwen istwa. Men si nan yon istwa gen mansonj. Ou ka jwenn de fè, de trè akeyolojik, de fè konkrè. An patan, si yon moun ban yon istwa, Izrayèl fè karantan nan yon dezè, sa gentan pa yon istwa, sa gentan se yon mansonj. Si yo di w Izrayèl travèse yon lamè nan yon jounen, la ankò sa pa yon istwa, sa se yon mansonj. E kòm nou di, Moyi, Izrayèl fè plis ke karantan nan dezè a. Selon si istwa yo ba ou a wi, lè ou menm ou pran san w pou w ap li sa yo ekri yo vre, w ap wè Se yon pèp ki pa menm konn konbyen tan ou vle l fè nan dezè.
Li pa konnen ofon. Men nan kounye a, si n al tonbe nan istwa Abraram, èske Abraram se yon istwa ki verite? Ban m vin klè avè w, gason m. Istwa Abraram pa yon istwa ki fonde sou okenn reyalite. Dayè, depi se yon istwa ki gen pou wè ak Jwif, se yon radòt. Ekskize m ekspresyon an. Pa bliye m di w Jwif pa gen istwa. Jwif adopte yon istwa. Dayè, istwa Jwif la menm monte depi nan Jaden Deden. Si w ale nan Lik chapit 3, yo menm mete se yo kòm Juif, se yo kòm pèp Izrayèl ki se desandan Adan e Èv la. Yo retire lòt moun ladan l.
Se yon konfizyon total, hein. Vwala. Tandi ke tout lòt moun, gen anpil lòt kretyen, vye kretyen ayisyen tèt anba la ki panse Adan e Èv se te de premye moun ki te fè yo la a. Se konsa yo konprann li. Tandi ke pou Izrayèl la, pou Juif la, Adan e Èv Se moun ki fè yo sèlman. Lè w pral pran jeneyaloji Jezi nan Lik chapit 3, w ap wè l kòmanse depi sou Adan. Sa vle di pou montre w Adan an, se li k vin bo Izrayèl, li kòmanse la, l kòmanse depi sou Adan. E lè w ap gade pitit pitit pitit pitit pitit, ou pa wè yon etranje ladan l. Tout desandan, tout linye yo bo depi Adan jiska Jezi a wap wè e jwif sèlman yo ye. E komsi Adan se jwif sèlman l fè. Ou konprann sa m vle di w? So ou wè m ba w referans lan nan Lik chapit 3. Ou ka li l apati de vèsè 30 oubyen. jiska 38 wap wè depi Adan jiska Jezi Adan e jwif sèlman l vè.
Donk sa vle di le chinwa, le azyatik. Nou pa desandan Adan nou menm. Afriken.
Nou pa desandan Adan non plis.
Paske Lik chapit 3 a li pa baw ke nou menm ki se lòt pèp Nou soti nan Adan. M di w li pran l depi sou Adan jiskaske l rive lan Jezi pou l ba w desandan Adan an sèlman se Juif. E sepandan, istwa Chinwa yo yo menm, yo gen plis tan ke Bib lan. Yo remonte pi lwen ke sa. Juif, si w al pran kalandriye Izrayèl la aktyèlman kounyeya, aktyèlman, Juif nan 5787 ane aktyèlman e yo di w yo pran l depi nan kreyasyon.
Bon, pou kesyon Israel la, wi, wi, pou kesyon Israel la, gen yon gwo konfizyon ladan l, e m ta renmen ke pou fè yon gwo rale sou sa. Bon, mwen menm, pou de rezèv, pou de kesyon, m pa, Gen seri de kouraj ke m pa pral pran, antre sou entènèt ap fè yon seri de bagay. Yonn nan bagay m ta renmen w fè yon rale, sou kesyon de Israël, paske anpil Ayisyen konfonn, paske Israël sa ki gen la jodi an la, yo sa yo di ke se ki se yo menm ki se reprezantan Bondye, Epi se, bon, sa son, son konfizyon, son konfizyon, son gwo konfizyon. Li pa yon konfizyon, son pèp ki vin kreye tèt li. Pat janm gon Israel vre. Wi, donk sa vle di, sa ki, lèm di konfizyon, se pou, sitou, pèp nwa yo. Mwen son, bon, mwen son mizisyen. Bon, gen nan mizik ke m fè, mwen di ke euh, Israël, yo gen, ya yo pwoteje tèt yo avèk bonb ik- nikleyè. E nou menm Afriken, n ap priye Bondye Israël la pou pwoteje nou. Èske on est Lè yon fou moun de pale de croire?
Dye Israël, ban m raple w, Israël rete yon non, yon pèsòn. Exact. Lè yo di Israël, yo vle di desandan Jacob. Se sa. Period.
Depi yon moun pale de Israël, yo vle di desandan Jacob. Pa gen asòti de la. Wi. Paske Men èske w Israël konnen ke kòmanse a Jacob.
Men èske w konnen ke Ayisyen an swa, Ayisyen an li menm, ou byen pèp nwa Afriken, moun ki e evanjelik, e whatever, kretyen yo, depi w pale de Israël yo tou konfonn Israël, peyi Israël ke ki genyen jodi an, se sak fè anpil ladan yo rele Israël sa kòm la terre sainte. Kote ke yap yap idealize Jerizalèm, site de Dieu etc Men etc. se yok Israël frèm, ann antann nou. Bon m di w, ke yon moun, nèg ki swadizan vle met nan tèt ke li Israel nap gade la jodia se pa sa ki Israel la men se yo le mond rekonèt kòm Israel se yo leta nasyon zini rekonèt kòm Israel enben se yo ki Israel avan pa te Israel Israel te toujou rete kòm yon non pa kòm yon peyi pa kòm yon pèp Israël te toujou rete o sengilye. Menm si ou ale nan Exode chapit 4 22, Israël rete kòm yon sèl pitit. Li di, tu diras au Pharaon qu'Israël est mon fils. Sètadi Israël toujou konjige o sengilye, kòm yn pèsòn. Sètadi depi ou wè Israël, ou wè li fè referans a Jacob. Mennen kounya se pa pèp lan ki te rele Israël. Se pa nasyon an, paske Israël, pou pou di m ou pral rele Israël, ou byen w se yon pèp Israël, fò te pèp, fò te gen tè, fò gen tèritwa, fò gen konstitisyon, fò gen leta, fò gen gouvènman. Israël pa ka konsidere tèt li kòm pèp, Tandi ke lap fè yon parkour. Ok. Si ou nan yon parkour, an di Israel fè 40 an nan dezè ou pa ka konsidere ou kòm pèp. Paske nan dezè ou ye frè, se flannen wap flannen. Ou poko gen teritwa. Des nomades. Enben, vwala. An mete l kòm des nomades. Sètadi ou poko ka konsidere tèt ou kòm pèp. Ok. E, jiska prezan, Moun yap di w ki te soti an Israël yo vre tankou jan w wè nèg kap di yo se Israël yo. Jiskaprezan Israël poko sa yo di ki se Israël la vre poko janm fin byen plase l sou yon tè vre non.